Bonjou bonswa tout moun, se yon plezi pou n pote pou ou yon lòt emisyon Ann pale. Jodi a n ap resevwa Emmanuel Jose Kimara, li menm se manb òganizasyon Edfam, non an deja siyifi ke òganizasyon sila a l ap travay avèk medam yo. Mèsi paske ou avèk nou, n ap envite ou pou ou abòne Kristal Magazine sou Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Ou kapab mande tout moun ou konnen pou fè sa.

Mwen se yon manbre nan Edfam. Edfam ki se yon òganizasyon kap travay pou devlope potansyalite ak kapasite ekonomik, sosyal ke medam yo genyen lakay yo. Donk, medam yo tankou gason yo, yo gen anpil potansyalite e nan kontèks. sosyal, sitou an Ayiti, yo mande anpil akonpanyeman. Chak lè gen yon òganizasyon ki dakò travay avèk yo, sa genyen anpil sans. Poukisa yon tèl òganizasyon? Èske se yon konsta? Pou ki rezon nou lanse òganizasyon sila? E se konbyen moun ki kreye Aide Femmes?
Bon, nòmalman òganizasyon an se yon òganizasyon, li pa sèlman konpoze de fanm. Li gen gason ladan, li gen fi ladan. Sa ki fè ke nou kreye òganizasyon an, se paske nou remake ke medam yo, yo souvan minimize yo, sitou nan. Sosyalman, wi, ekonomik e sosyalman, yo souvan minimize yo pafwa. Mesye yo konn pa, bon, se pa tout mesye yo non, men m va jeneralize ka a. Gen mesye ki konn panse paske medam, e medam yo kòm si gen seri de bagay medam yo pa ka fè nan sosyete a. Tankou m ka di, yon fi, yon gason, ka wè yon gason ap jere yon antrepriz nòmalman, byen kòm si tout bagay ap byen mache. Pafwa yo konn panse ke medam yo pa ka fè l tou. Pandansetan, medam yo al lekòl menm jan avè w, yo aprann menm jan avè w, yo ka fè sa tou. E pafwa medam yo konn souzestime tèt yo tou. Se sa ki fè ke nou lanse òganizasyon nan. Se sa pou nou ede medam yo devlope tout potansyalite ke yo gen lakay yo. Wi, anpil moun panse ke medam yo se de meyè jestyonè. Medam yo, yo gen anpil Minutie yo anpil bagay yo jere yo avèk anpil swen e menm gen dè zankèt ki revele antrepriz ki gen nan tèt yo yon fanm bay de meyè rezilta. Eske Ed Fam kwè nan sa tou? Wi, li kwè nan sa anpil sinon li pa t ap travay ak medam yo. Dayè nou fè plizyè fòmasyon deja pou medam yo pou nou pale ansanm avèk yo sou kòman yo ka eseye retire tèt yo nan retrè sosyal sa ki genyen an, ke sosyete a kreye sou yo a. Dayè, dènye fòmasyon nou te fè, nou te fè l ansanm avèk timoun ki nan klas tèminal yo, sitou medam yo, nou te prezante yo de fam de syans, kòmsi ki, ki soti ba, men gras ak etid yo ke yo te pran, yo pran etid yo o serye, yo travay menm jan ansanm avèk tout gason, yo fini pa fè konnen yo nan sosyete a. Donk, Èdfam.
vle medam yo valorize tèt yo pandan l ap ede yo grandi, pandan l ap ede yo devlope. Men poukisa gen gason ki nan strikti an? Èske èske mesye yo, yo vle bay medam yo jarèt oubyen èske nou vle montre ke pa gen diferans ant fanm ak gason? Nòmalman, paske pa gen, premye bagay la pa gen diferans ant fanm ak gason. Nou tout se menm. E pa gen, pa gen diferans vrèman. E an plis tou, genyen mesye ki twouve ke medam yo bezwen, bezwen sa n ap fè a, epi yo chwazi entegre òganizasyon pou ede nou avèk yo paske yo twouve se yon bon. Kom si se yon bon bagay nap fè. E pi ki panse tou ke medam yo ka evolye. Medam yo ka avanse, yo ka progrese. Jan ke mesye, anpil mesye ap progrese nan sosyete a. Bon ki yo chwazi ban nou jarèt pou nan avanse avèk aplikasyon. Bay nou òganizasyon an. Bay nou kèk. Kèk manb ki nan òganizasyon an.
Nou genyen Madj Darline Emmanuel, li menm ki prezidant asosyasyon an, ki responsab li tou. Nou genyen mesye Colas Narly, ki nan òganizasyon an. Nou genyen madam Aviol Napoleon. Nou genyen mesye Robens Saint Juste, pou m pa site lòt yo, paske m pa byen raple m vre. Donk òganizasyon an gen anpil moun k ap travay ladan l. Medam e mesye, pa bliye w ap suiv emisyon Ann Pale sou Kristal Magazine. Jodi a, nou ap pale avèk Kimara de Mèdam yo, li menm ki se manb on òganizasyon ki rele Èd Fam k ap travay pou devlope potansyalite mèdam yo sou le plan sosyal, sou le plan ekonomik. Dimanch 20 fevriye, se joune mondyal jistis sosyal. Mèdam yo. ki pou anpil moun viktim de sosyete a, yo ou pral wè medam yo anpil gason sitou an Ayiti yo bay yon pitit men yo kite se sèlman yo menm, ou pral wè gen anpil fi ki grandi ki elve timoun yo yo menm sèl, nou pral wè ke medam yo yo maltrete yo, sa w di sa lè nan yon travay a konpetans egal ou ka wè gason an gen yon pi gwo salè epi medam nan gen. Gen yon salè ki, menm si yo gen menm konpetans, ki pi ba. Ki sa sa vle di pou èd fanm, jistis sosyal? Bon,
jistis sosyal la, dayè, jounen mondyal li se 20 fevriye. Dayè, se sa ki mennen nou la. Ki sa jistis sosyal la ye an swa? M pa pale de jistis sosyal la pou sèlman pou medam yo, aprè nou ka. fè yon presizyon. Men, jistis sosyal la an swa se yon prensip teyorik, m ka di, ki, kòm si, ki baze sou egalite dè dwa, ansanm avèk dis, ansanm avèk, ki baze sou egalite dè dwa, ansanm avèk disponibilite ke tout moun nan yon sosyete genyen pou pataje. ke tout moun nan sosyete gen pou benefisye de tout, kòmsi pou benefisye de pwogrè ekonomik, sosyal, e menm kiltirèl menm ki genyen nan yon sosyete. De pati egal, jan ke, menm jan ou menm ou gen dwa pou al lekòl, ou gen dwa pou m ale tou, ou gen dwa pou ou al, pou al lopital, dwa a la sote, kòmsi pa gen diferans ni pou fi ni pou gason, tout moun ta, jistis sosyal la li menm, li pwone ke pou gen yon egalite ki strik e ki jis tou antre de janr yo. Sa vle di ke
jistis lan, sa vle di, si nou de nan menm wotè, sa vle di nou de nan menm wotè, nou dwe, nou tout, nou se imen, nou dwe gen menm wout ki trase pou nou, sa vle di pa dwe gen yon moun paske l fèt nan tèl fami ki benefisye tèl avantaj. Mentnan, an Ayiti, medam yo viktim anpil de sa. Kisa èd fanm. kapab di pou ke mètdam yo, yo, yo benefisye de tout dwa yo ta dwe genyen. Bon, an fèt, nòmalman, si nou gade kounye a la, avèk, kòm si nou ta fè yon rekil, pou nou ta gade kòman sa te ye, ansanm avèk kòman sa vin ye kounye a, nou ka wè gen gwo chanjman ki fèt. Sa ki fè sa, paske lontan, gen anpil aksè ke medam yo pa t genyen, yo pa t jwenn. Men kounye a la, medam yo. Antre yo menm nan yo kreye de òganizasyon pou yo kòmsi pou yo lite pou fè moun respekte yo, pou fè konnen ke yo gen dwa pou yo fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. Si nou ale sou kesyon inivèsite menm lontan, medam yo pat gen dwa pou yo ale nan inivèsite. Men kounye a akoz ke yo ap lite, kòmsi yo yo konnen ke yo gen pil potansyèl lakay yo, yo ap kòmsi yo vle fè de choz ki ekstraòdinè, yo chwazi fòmilè dwe yo ale lekòl. Menm ke gen yon majorite kòmsi ki pa jwenn chans ke tout moun, ke mwen menm tankou m ka genyen, yon lòt moun ka genyen, menm si genyen ki pa jwenn li, men kòmsi li ogmante. Menm, menm, menm si nou ale nan kesyon politik la tou, menm lontan ou pa t konn jwenn fi nan palman. E menm kounye a, m ap, m t ap swiv yon deba antre plizyè chèf de medya, Pòtoprens, yo estime ke, yo estime ke. Dan lè medya, ou jwenn de mwens an mwens fi k ap pale. E ou ka menm konsta sa pou politik tou. Medam yo manke entegre yo, medam yo manke enplike yo. Ou ka jwenn anpil fi ki ale lekòl, men nan radyo, nan òganizasyon politik, ou pral wè gen anpil anpil gason ki kandida. E nan dènye eleksyon yo, yo te mete yon kota. 30 pousan pou tout cartel pou tout 30 pousan de kandida fanm ou pral wè gen de cartel se yo mete de fi yo jis mete de fi ou pa jwenn de fi ki enplike yo nou gen de mwens an mwens de fanm lidè e an ayiti kijan ou wè sa e kisa òganizasyon an ka fè pou reyose pou redrese m ta vle di sitiyasyon sa. M panse ke. Se, se ou prèske pa jwenn fi nan pati sa, kòm si nan medya ou di mwen sika pete kè ou nan politik la. Politik? Ben se ke se paske nan sosyete an, sitou yo boykote medam yo anpil nan sans sa. Imajine ou, mwen m ka poze kandida pou prezidans, kòm m bay plan m, tout sa m gen pou m fè, tout sa ke m prevwa fè si m ta rive bon. M gou bann fi parèy mwen ki pap vote m poukisa paske yo di a yon fanm. Yo pap konfye.
Diskou sa vre anpil moun di ke yo pap konfye pouvwa, responsablite e anpil fwa gen de fi ki devlope diskou sila yo ki toujou ap di de movèz pawòl a lega de fanm parèy a yo. Anfèt, nou kondisyone tèt nou konsa. Paske w se fi, Ou pa ka prezidan peyi a. Paske w se fi, ou pa ka, ou pa ka minis jistis. Paske w se fi, ou pa ka minis de la sante. Paske w se fi, gen pakèt bagay ou pa ka ye. Poutan li pa vrè. Le pli souvan, sa ki, sa ki konn, bon, Sa ki fè sa rive la, se paske medam yo, le pli souvan, menm yo menm yo souzestime tèt yo. Pafwa yo pa menm konnen, kòm si, pafwa moun nan gen anpil potansyalite lakay li, li pa konnen, li pa konnen yo vre. Kòm si fòk li nan yon anbyans, se nan sans sa Èd Fanm ka ede medam yo. Fòk li jwenn yon gwoup moun ki ap, kòm si, ki mete l nan yon anbyans pou li ka pale, pou li ka devlope tout sa ke li genyen lakay li. Dabò wi, gen konfyans nan tèt li. pou li ogmante estim de swa l, pou l ka konnen ke l ka fè sa. Pa egzanp, nan milye, nan milye syantifik yo, nan ansènyeman siperyè, ou jwenn de mwens an mwens de fanm ki rektè, fanm ki pwofesè, nan wo nivo a, sitou an Ayiti, nou wè ke mèdam yo poko, poko vrèman enplike, ou pa jwenn de fanm, pa gen anpil fanm ki lidè dopinyon, mèdam yo yon ti jan. pa vle enplike yo, eske se pa, eske mesye yo pa anpeche yo fè sa? Dayè, ou konnen gen gen de gason ki gen madanm yo, yo pa dakò lal travay, sa ki movè. Gen gason ki gen madanm yo ki sèlman fè yo rete de fam o fwaye, ki pa bay madanm yo posibilite tou. Menm si an Ayiti tou gen anpil fi ki pè, dayè ou konnen gen de fi ki pa menm vle madanm yo, alò mari yo. Gen fi ki pa vle mari yo fè politik tout sa. Eske ou pa kwè ke dwe genyen yon konstriksyon de diskou pou di ke mètdam yo kapab jwe yon gran wol pou chanjman non sèlman opinyon sosyete a, men pou chanje sosyete a a tou lè pwen de vi? Egzakteman, swa di a verite. Tout ta sipoze gen yon diskou dopinyon jodi a vre. ki pou chanje, kòmsi ki pou fè medam yo kwè nan tèt yo ke yo ka fè tèl bagay, tèl bagay. Men kote chanjman ap soti, chanjman ap soti se nan mwen menm, nan ou menm, nan nou tout.
Kòmsi se nou tout ki pou mete tèt nou ansanm pou nou kapab di, menm jan, menm jan yon gason ka responsab ou gran lidè nan sosyete a, yon fi ka fè l tou, si sou sou jwenn yon fi k ap fè l, ann bakòp li. Se wi, se pa sèks pou gade, men se konpetans, se kapasite. Dayè, mwen se bagay m twouve ki trè, kòm se ki trè banal, ou te pale de madanm, mesye yo ki gen madanm yo, yo pa dakò pou l al travay. Nòmalman, si fi a nan inivèsite, l al lekòl, ou pa ka anpeche l travay. Li pa lojik ditou. Paske, menm jan ou gen kapasite. Ou gen kapasite pou travay entèlektyèlman, ou gen kapasite pou jere yon antrepriz, men dam nan genyen tou. Bon, dayè m panse medam yo genyen plis, se pa paske m ap ridikilize mesye yo non, paske medam yo, fwaye yo gen ap jere a tankou se yon antrepriz li ye. Wi, yo di yo gen meyè jesyon. Gen antrepriz tou ki pa dakò, ki pa dakò medam yo vini avèk timoun sou espas de travay yo, ou konnen kòman medam yo, y ap travay men yo lage yon timoun tou pou yo. Ou ka ou pral wè gen de fi ki kite travay la se paske yo fon timoun, yo petèt rete nan zòn, yo pa gen moun ki pou siveye timoun yo, epi toujou yo pa jwenn. Men mesye a ka fin fè plizyè timoun epi li ka li nan tout aktivite l epi medam la li oblije rete, medam yo oblije rete lakay yo pou veye timoun. Eske sa se pou enjistis sosyal? Bon, nòmalman m panse ke se paske gen yon seri de resous. Nou pa genyen vre. Paske yon ti moun pa ta sipoze anpeche yon fi al travay. Nòmalman gen de yon antrepriz. Yon bon antrepriz kap mache menm nan. Antrepriz la ta sipoze gen krèch. Kote ke ou vin ak ti moun nan. Ou depoze la, ou monte ou al travay, ou fè tout sa wap fè a. Mwen se sa se pwoblèm peyi a ye. Ki pa gen resous. Pou kesyon enjistis sosyal la. Bon, eske m ka di sou. Enjistis sosyal. Nòmalman, jistis sosyal la, pa banm ale nan jistis sosyal la pito, ki sa ye? An Ayiti prèske jistis sosyal la pa egziste. Si m ale selon teyori Karl Marx la, ki pale de klas dominant k ap bafwe klas ouvriye a, Kòm se ti pati ki gen pouvwa, ti pati ki, kòm pati dominant lan, li menm ki ta sipoze, bon, nòmalman an Ayiti, klas boujwazi a, se li menm ki, tout bagay la e nan men ye, yo menm ki ta sipoze chèche yon jan pou jere sa, jere sa, jere sa, jere sa, tankou dènyèman nou sot wè, nou te wè. moun kap travay nan Sonapi yo. Wi, nan nan pak endistriyèl yo. Vwala, ki tap manifeste pou ogmante yon salè minimòm. Pou ki sa? E, se pa paske yo reponn yo vre. Pou ki, pou ki sa yo chwazi, kòm si m te wè, m te wè yon fanm ansent ki pran gaz tonbe li mouri. Wi, wi. Tout bagay sa yo. Pou ki sa yo pa chwazi, kòm si gen yon, kòm si gen yon ekal nan sosyete a ant anplwayè ansanm avèk anplwaye. Si pat genyen ekar sa, yo tap chita, yo fè yon mize o pwen, yo di yap jere sa konsa, yo jere sa konsa, yo jere sa konsa. Men, nòmalman nan sosyete nou an e pa konsa. Dabò jistis sosyal la, pou te genyen l an Ayiti, fò w te gen aksè, fòk tout moun an jeneral te gen aksè pou ale lekòl, pou ale lopital, ou menm kòm se ti minimòm nan, nou te sipoze gen aspè ansanm avè l, sa ki pa. Sa ke nou pa twouve vreman. Fò fò gwo yo pa tap kraze piti yo, fò ke moun nan li gen, li kapab gen yon gwo machin, epi, epi malere a pa ka, moun ki ap travay la pa ka gen yon moto, li pa ka gen yon bisiklèt. Tout, se sa ki fè ke, tout, e nou yo pale de, Egalite dè dwa nan jistis sosyal la ki pwone ke pou yo trete tout moun menm jan pe enpòt pozisyon sosyal ke moun nan, kit moun nan te fèt nan yon peyi rich, kit moun nan te fèt nan yon peyi pòv, kòmsi tretman moun nan ta sipoze menm, men an Ayiti pa genyen sa vre. Ou pral pran nan ansènyeman, nan preskolè, nan primè, ou wè se plis fi k ap travay, ou wè yo pratikman gen yon salè ki mizerab, sepandan nan inivèsite ou wè se plis gason, kòmsi mesye yo prèske kite sa yo ki pa gen gran enpòtans pou mètdam yo epi yo fè lòt yo. Sosyete a prèske konstwi konsa. Wi, m pa panse ke se mesye yo ki prèske pa kite yo non. Se mètdam yo ki pou fè yon men leve pou yo di jan, ki pou fè yon men leve ki pou di ke Jan mesye yo ap fè sa, yo ka fè l tou paske yo kapab. Wala, sa di medam yo pou entegre. Yo kapab, mesye se ou. Wala, se medam yo ki pou chèche yon fason pou yo entegre yo sosyalman, pou yo entegre yo paske yo kapab entegre yo nan sosyete a.
Wala. Nou remèsye ou Kimara pou, paske jodi a ou pote pou nou jistis sosyal pou tout moun, men sitou pou medam yo ke Òganizasyon èd fanm ke w son manb li estime ke yo gen enpòtans, yo gen potansyalite, ke yo dwe devlope, yo dwe ale pli lwen, e ou kwè, menm jan ak òganizasyon ladan l lan, pa dwe gen diferans de sèks, dwe gen yon sa yo rele ekite de janr, gason ak fi dwe egal depi yo gen menm konpetans, Depi yo gen menm potansyalite, se pa sèks ki pou fè ke yonn parèt pi enpòtan ke lòt. Yon dènye mo nan emisyon jodi a. Bon, mèsi Dudley paske w te ban m opòtinite pou m te patisipe nan emisyon an. M ap di nou sa, tout moun k ap gade emisyon yo, nou chaje kapasite lakay nou, nou chaje potansyalite, spesyalman medam yo. Nou kapab e nou travay. Il suffit ke nou mete tèt nou ansanm, nou kwè nan tèt nou, nou ogmante estim de swa nou, n ap travay, n ap rive pi devan. Mèsi a tout moun, pa bliye abòne Crystal Magazine sou YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, a la pwochèn.